M ta renmen kòmsi pou janm sot ba di poukisa l antre nan manman bawon laplèn eski bawon laplèn fouye zo nan kalalou l eski bawon laplèn ki sa l te pran pou li. Nou konprann? Ba tou jan m sot bat anba live la la m ta bezwen n pou m te pale yon ti pawòl avè l paske m wè kòmsi m wè l ap rapide m m pa konn poukisa. Li pap vle jwe avè w baz, li pap vle non m tande l t ap di yon bagay tou la m wè pa bagay pou m t ap di non m tande l t ap pale yon pawòl.
Mwen tandel tap pale yon pawòl el tap fè m sa la Mwen janm sot bata anba live la la Epi pou tonton janm sot bata moute Poul dim poukisa lap rapid de pitit gasonn konsa M pa konn sa m ka tonton janm sot ba mwen menm
Mwen menm janm imajinel talè non monchè lanmò e nèg ki dirèk li e jan li a lap bay li konsa lanmò Mwen m konnen nèg ki gen kran yo pa pè anyen. Mwen konnen si li te nan men w pou nou viv ansanm ou tap gentan libere l paske son gwoup nou ye menm lè w se chèf nan baz ou se vre men nou son gwoup. Epa konsa Epa konsa l ye Epa konsa l ye Tande rasta Epa konsa l ye Li nan menm Li nan menm Li nan menm ou pat wè l te nan men ti lion depi l nan men ti lion. Depi lan men ti lion l ka ba on. E sa m konnen, e sa m konnen.
Moun nan gen de bagay kom si pou l konprann. Moun nan gen de bagay pou l konprann. Sa moun nan gen pou l konprann. M pa fè kidnapin m. Son zon kap provoke mal goumen. Mal goumen, tout inosan yo. Tout inosan yo depi lè n ateri nan zon nan tout inosan yo gen tan vole deja men. Men kom si.

Janm sot ba milyonè, janm sot ba milyonè fason pa m milyonè fason pa m. Ou konprann?
Men gon bagay la. Sa pa rive ka poko reponn nan e pa panse m pa panse tou janm sot ba. Men janm sot ba pa ka moute, janm sot ba ap joure manman m, janm sot ba pou mwen janm sot ba bavade. Mwen m konnen jan klod jan klod pa. Jan m sot ba ap joure manman m jan m sot ba ap di jan m sot ba ap dat ou konprann bay si m nève la tou pandan m live epi m nan gen tou al dèyè misye m nan gen tou fè misye danse se ptan pou jan m Pa fè sa lanmò pa fè sa jeneral la pa fè sa pa fè sa cheri pa fè sa pa fè sa pa fè sa. Tande, tande, tande, tande! Janm sot ba fè yon gwo deklarasyon. Janm sot ba fè konnen, janm sot ba fè konnen, e, e, Babekyou pa la avè m, Dis pa la avè m, Dat pa la avè m, e pa, e pa, e pa bal Babekyou ta al tire Mibalè. E bal la Monsèl jwe bal Golwa. Pou respè, pou respè m gen pou Babekyou. Antanke pòt pawòl Viv Ansanm, antanke pòt pawòl non, m te ka livre Babekyou moun nan. Ok.
Ou konprann?
M te ka livre Babekyou moun nan. Men e pa otan, kòm si pou jan m sot ba ap moute, pou jan m sot ba ap kriye. Pòv malerèz manman m ki pa konn anyen kòmsi nan bay zam pou janm sot ba pòtre kòmsi nan langyèt manman m a sa Ben Laden te fè plis pase m yè pa gon moun ki pa gon jou pou mouri menn tout moun konnen efè tout moun konnen efè kite mwen jou m fèt la m konnen l m pa bezwen konn jou m ap mouri a menn. Lanmò m pral di w yon pawòl. Mwen menm, men ki, wè mwen menm, e Delma 2 m leve, m pa janm pèdi sa w a, Delma viv Etazini aktyèlman, m pa janm pèdi nan ki zòn m soti, wè Delma 2, e zòn mwen, Delma 6, Delma 2, Raboto, Solino, zòn sa yo e blòk mwen, mwen menm e taksi moto m te konn fè, tande byen sa m pral di w lan, wè chèf, wè lontan, lè m, e menm jan ou menm ou pa t tou chimè, ou pa t chimè. ou pa ka tou revolte tou chimè se menm jan m konn tande moun yo ap lapide babekyou lapide l men babekyou pa t yon nèg ki te chimè e nèg ki kou Louis Joël la ala baz men wè li jan yo vann li nan televizyon e pa konsa li ye nan zòn nan baz.
Bon e pa banm fon mesaj mwen pase a chef la. Pandan e goumen mal goumen pandan e goumen mal goumen bon misye bon misye mwen menm ki fè misye la toujou depi lè depi lè lyon an pran misye a lyon an tap vide misye atè li lyon an non depi nèg la gentan nan mwen metrize l
Depi nèg la gen tan nan men w, ou metrize l, ou pa jwenn li a Galil, ou pa jwenn li a T 65, desann li nan baz. Anben lanmò m pral ba w. Fin pale tout deba yo apresa pou nou planifye match nou an nan Djoutcho Connecté pou m konn kijan sa ap ye. Ou mèt pale tout sa w gen pou pale an apre pou nou pale.
Kounya m tande janm sot ba moute, janm sot ba ap rapide m, janm sot ba fè konnen e nou mande 200 mil dola ameriken e nou mande 200 mil dola ameriken. Si se pou 200 mil dola ameriken, yo mèt, yo mèt tiye, yo mèt tiye misye menm jan a nèg epe a. Jan m, bon, jan m sot ba. E bon m di w yon bagay vye frè. E, m pa t tiye nèg epe a pou lajan non. M tiye nèg epe a l ap derespekte viv ansanm. Fò l konn viv ansanm lan, ki sa k pra viv ansanm lan. Ou la bro? M pa tiye nèg epe a kòm se kidnape m te kidnape l non. Yeah Mpa tiye nèg epe a ni kòmsi e kidnape m te kidnape l bagay sa yo Yeah nèg epe a pa respekte viv ansanm m tiye nèg epe a epi nou konn sa tou kòm ou di konsa si se pou 200 mil dola nou mèt tiye misye men yon ti kè vin dèyè l. Roselande Bellony se ti sè mwen. Mwen se gran frè li. Mwen se Rosemond Bellony. Alò. Sak rive Roselande Meloni an li te kapab rive tout moun se yon erè li te nou menm lòm nou kapab fè erè a tou moman pa gen moun ki pafè mwen wè nou anpil moun pran plezi pibliye videyo a alò m pa kont yo alò tout moun pa gen menm konpreyansyon tout moun pa reyaji menm jan fas a yon sitiyasyon men silvouplè moun mwen yo silvouplè. Sispann pibliye videyo a pou mwen silvouplè fèm gras la silvouplè bagay sa tèlman ro domine ti sèm lan a tèl pwen li menm mande poul tiye tèt li aktyèlman la. Se Yon kote nou metel kote anpil moun nou chache jwe de spesyalis pou pale ansanm avèk li pou remoute moral li atravè sak pase a si tèlman bagay la ap dominel li anvi bay tèt li pwazon se yon kote nou fèmen. Jis pou l kapab pran kontwòl li pou l pa sou yon bagay emosyonèl pase bagay la ap domine l anpil. Tanpri silvouplè moun mwen yo, fè yon sispann pibliye videyo a. M konnen e moun ki konprann nou ye nou menm Ayisyen. M espere n ap konprann mwen. Mèsi.